Plis pase 33 jèn gason ame jiskodan avèk 2 zam manch long nan men yo, yo dekouvri nèg sa yo ta nan gran Sid lan espesyalman nan vil Okay. Daprè sa sèvis de ransanyeman lapolis dè kay pataje ansanm avèk Normil Rameau. E dayè gen Guy Philippe tou ki nan kou a avèk yon gwoup nèg ame depi Pestèl daprè sa Madam mesye lapolis nan Sid fè konnen. Ebyen jan de mouvman sa yo se pou rive kraze. Plizyè komisarya sou kot gran sid lan avèk lavil Dèkay sitou pou prizon Dèkay la daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou nan sal dè nouvèl la. Atoulèka nou ansanm avèk Mèt Fenelon Williamson ki andirèk ansanm avèk nou pral eseye wè kòman nou kapab rive antre, diskite, dekouvri lòt ti detay ki genyen parapò avèk lèt sa a ke Bala misye, responsab polis lan voye bay Normil Rameau kote l mande l ranfò paske a nenpòt kèl moman kapab gen prizon nan vil Okay ki kraze, plizyè komisarya tou ki kraze pou nèg yo rekipere dè zam e dotre materyèl ki te a la dispozisyon lapolis la. Mèt Fenlon, bonjou, byenvni sou Gwo Rezo a. Wi. Mwen salye w kòlèg Odelson Senflan, mwen salye tout zanmi pa nou yo tou sou dyakout nouvèl. Ebyen, jan ou di l la, se yon nouvèl ki tonbe. Tankou se yon kout loray nan mitan fènwè piske anpil moun tap mande kote Guy Philippe, anpil moun tap mande kote revolisyon an, ebyen si nap gade oubyen si nou vle pran o serye nòt sa oubyen lèt sa ke direksyon depatmantal polis la nan depatman Sid li achemine al jwenn Normil Rameau nap. pale de Daniel Compère ki se komisè divizyonè e se li menm tou ki ap jwe wòl direktè depatmantal polis nan sant Daniel Compère. Se li menm ki voye dènye eleman enfòmasyon yo bay Normil Rameau kote li di Normil Rameau depatman Sid la an danje. E anndan lèt sa Odelson Jean Rousseau te prezante l dan gran tit la, li prezante yon gwoup nèg ki lourdman. ame ki ta va kantone yo e o nivo de Tiburon avèk komin Lèzanglè, destinasyon e nèg sa yo se pran kontwòl seksyon depatmantal Sid la ak prizon sivil Okay la. N ap raple, lè yo di yon gwoup gang oubyen yon gwoup nèg ame vle pran kontwòl yon prizon, se pa pou yo al distribiye manje avèk kit sanitè bay prizonye yo, se pou kase prizon, kraze prizon, relache tout moun. Enben pandan tan sa, E yo di, lè nèg yo ta fin pran kontwòl selon plan an, n ap toujou site pawòl Daniel Compè ki se direktè depatmantal polis la, yo di, nèg yo gen pou yo jwenn ranfò bò kote yon gwoup nèg k ap soti Pestèl, k ap fin kraze komisarya Kanperen e pou yo kapab vin ranfòse yo e nèg sa yo gen nan tèt yo ansyen chèf rebèl mouvman leve kanpe 2004 yo n ap pale Gen Guy Philippe. Antouka kòlèg Odelson Saint Fleur, si enfòmasyon sa a efektivman selon jan Daniel Compère ki se direktè depatmantal polis la nan Sid ta va revele vrè, fèk nou di ke Guy Philippe li montre egzakteman sa men menm pèsonèlman mwen mwen te toujou panse de li, li montre l se t on kokorat. Li montre travay 2004 la se pat travay ayisyen li te ye, se te travay blan. Li te fè travay la jan blan te mande l la. Pase ke w pral dakò avè m jodi a, nan sa peyi a ye la, tout moun konnen ou pa ka tiye yon koulèv a pati de sa ke si w vle tiye yon koulèv se tèt la pou kraze. E kiyès ki tèt pwoblèm peyi a, tèt pwoblèm nan sa nou ye la? Se cpt a ak primati. Donk kelkeswa mouvman yon nèg vle fè la pou fon sanbardeman pou pran pouvwa a, li dwe kòmanse Pòtoprens. Kounye a kou Alex Seflè, lè Guy Philippe di, oubyen toujou, alò kite m pa di Guy Philippe, Daniel Compère li di ke destinasyon e nèg yo se pran kontwòl e gran prizon sivil Okay, se pran kontwòl tou e direksyon depatmantal polis la Okay, men se pou fè kisa? Men menm m poze tèt mwen kesyon sa lò m fin li lèt la, mwen li lèt la epi mwen di tèt mwen men pran kontwòl e komisarya Kanperen nan kisa Kanperen ye nan peyi a la? pran kontwòl direksyon depatmantal polis nan sid Okay, se nan ki sa DDPS la, direksyon depatmantal polis sid, nan ki sa l ye? M panse ke se yon trè movè kalkil si se. Si se sal ta ye tout bon pou Guy Philippe li menm li panse jeneralman se konsa revolisyon li tap pale a. E answit mwen toujou di wi m fèmen. Avan ou vin pi lwen, èske ou panse ke ti mesye Viv Ansanm yo ta genyen yon bon jan relasyon avèk Guy Philippe nan kad gè oubyen goumen ke sa yap fè la kont popilasyon an?
Men kòlèg Seflè, on nèg paka fè revolisyon nan peyi a jodi a san Viv Ansanm pa avè w. Ke l te Guy Philippe, ke l te Dimitri Herard, li menm sa gen kèk tan ki ap pale yon kesyon revolisyon tou, ke li te Guy Philippe, ke l te Dimitri Herard oubyen nenpòt lòt moun nèg vle fè revolisyon an, ou pa ka pa mete nèg ki gen plis zam nan peyi a bò kote w. Ki fè pou m ta ka di w si Viv Ansanm pa avè w, ou pral oblije fè revolisyon kont Viv Ansanm tou. Donk, m pa bezwen ale pa kat ou chemen pou m di w ke Viv Ansanm gen yon panchan pou Guy Philippe. Guy Philippe gen yon lanmou pou Viv Ansanm. Dayè, misye se espwa nèg Viv Ansanm yo l genyen pou pran pouvwa ba li. E se sa k fè w wè l rete peste l, l ap ranse nan telefòn tout jounen, ap radote pale anpil san konnen ki lè yon nèg ki chita sou wòzèt li, a ti fanm li, ap bwè bweson li, manje ti vyann chat li nan pete l, epi kounye a kòmsi san konnen e e konsa l ta ka vin pran pouvwa a. E answit kòlè Godelson. Revolisyon pa vle di priz de pouvwa otomatik, men Guy Philippe li menm se pouvwa l bezwen, msye pa vle fè revolisyon. Pou Guy Philippe, nèg Viv Ansanm yo poko fè anyen, toutotan yo pa antre nan nan primature, fè Alix Deviseme, kouri, asasine l oubyen arete l, fè manm cpt yo nan boudon kouri, asasine yo oubyen arete yo pou Guy Philippe, Viv Ansanm pa fraye la. Paske misye li menm li pa vle pran zam, men l ap tann viv nan san, pran pouvwa a ba li, epi rele l Pestel pou l pase sou lanmè pou l vin pran pouvwa e piyay. Jodi a kèlkeswa nèg ki pou pran pouvwa 1. Ou oblije. Depi sa k lèzanm, e viv ansanm ki pou bon li. Nou pa ka nan ipokrizi. Paske chèf la konnen e viv ansanm li ye. Souvan se lapolis ki fè yon kou de fòs. Li arete chèf yo epi bay pouvwa, pase pouvwa bay yon moun. Ou byen se viv nan san, se la menm choz. Men menm m pa rete kwè ke Formule ke Daniel Compère li pale nan lèt li a m pa kwè Guy Philippe, yon nèg yo di ki si entèlijan m pa kwè misye ta pral rantre nan lojik sa. M pa kwè misye te pral rantre nan lojik sa. Men atansyon, nan tout sa n ap pale la kòlèg Odelson se flè. N ap di revolisyon an pa ka kòmanse Kanperen. Revolisyon an pa ka kòmanse Tiburon. Revolisyon an pa ka kòmanse Lèzanglè mezanmi. Bon mezanmi sa kap pase nan peyi a la kisa lè zanglè gen pou wè avèk sa Ann di w asasine mezi se polisye ki kantonnen lè zanglè ak ti biwon epi w di w kòmanse revolisyon la gade si Guy Philippe bezwen fon bagay serye kòm lap mande pou pèp la kanpe bò kote l se pòtoprens pou l antre al goumen tonton. Gade li te mèt pran direksyon depatmantal sant se wadèvè wat li te mèt kraze prizon sivil e okay la ankò se blòf paske ni okay ni tiburon ni lèzanglè ni kanperen ni pestèl yonn ladan yo paka chanje sa ki gen la pòtoprens bon gade li te mèt ede okap ayisyen. Ki kole model zone se pou nou raple pou zanmi abone djakout la ki a tande nou la nan moman nap pale la e koman je dirè viv nan san pran kontwol tout potoprens wi eske ou wè san jete gouvenman an bon potoprens ki potoprens gouvenman pedi kontwol potoprens bandi kap kontwolel kontwolel malgre sa gouvenman sil rete ap dirije. Key se prizon sivil okay pou ta kraze e pou panse sa ka jete gouvènman m panse genlè e kantite tan Guy Philippe te fè nan prizon genlè misye pa grandi genlè misye pa mur misye pa reflechi si se konsal panse li ka vin fè revolisyon Odelson. Men, Mèt Fedena Williamson, an matyè de ensekirite, nou pa kapab pran sa. Daniel Compè kòm responsab polis Dèkay ta pataje ansanm avèk Normil Rameau an a la lejè paske lè Guy Philippe di l ap fon bagay, lè Viv Ansanm di l ap fon bagay, lè gang yo di y ap fon bagay yo pa menm jan avèk otorite yo toujou fè l menm jan yo te pran a la lejè atak oubyen menas ke nèg Jeff Kanaran yo, Jeff Golwa avèk 400 Mawozo te fè fas avèk moun Mibalè, moun Sodo, moun Ench. E jounen jodi a nou wè konplètman. E Mibalè tonbe anba pat nèg Viv Ansanm yo, nèg 400 Mawozo yo. Gen de videyo ki viral sou rezo a ki montre klè ke se nèg Gwo Lwa yo, nèg 400 Mawozo yo k ap pataje de kit alimantè, kit ijyenik avèk de moun ki deplase nan Mibalè. Sa grav! Sa deranjan! E a nenpòt kèl moman tou, si nèg yo rive fè atak sa a nan vil Okay, ebyen Okay tou ap tonbe wi. Ok! La a, gon lòt menas. Se ke Miragwàn, jiridiksyon de Miragwàn, jiridiksyon d'Aken, yo ap trè vilnerab. E lè w di Aken avèk Okay, se kòkòt a figawo. E Miskaden pral nan mitan. M pa konn si w tande refleksyon yon ansanm de nèg ki di yo se jounalis sou rezo an, tankou Roody Sanon, m pa konnen si w tande refleksyon misye, ki montre klè ke Li gen de soupson a nenpòt kèl moman Viv Ansanm kapab rive atake Miragwàn, atake Miskaden Mèt Fedeno Williamson. A wi, e pou nou kòmanse nan baz refleksyon, trè trè bèl refleksyon w sote mèt la frè mwen, pou nou kòmanse nan baz la e fèk nou pran dans un premye tan lèt la w Nelson. Men menm mwen sezi, mwen etone lò m al tonbe sou lèt la ki montre ke lapolis nan depatman Sid di yo gen sèvis de ransèyman. Sa vle di Kòlèg Wilderson, depi se pou atake pouvwa a, sèvis ransèyman lapolis la efikas. Depi se pou atake popilasyon an, pa gen sèvis ransèyman. Wi, sa se premye konklizyon m tire nan lèt la. E m pa konn si w wè sa, misye bay tout ti detay nèt. Men, la w ap dakò avè m, sa se yon sèvis de ransèyman ki trè efikas wi kòlèg. Sètadi, misye di se 30 nèg, 33 nèg ki lourdeman ame, li di nèg yo antre Tipiron e Lèzangle, Objektif pa yo se atake DD aka PSD sou depatmantal polis Sid, Okay, se kraze prizon sivil Okay, epi gen ranfò kap sot nan Pestel ki gen nan tèt li Guy Philippe kap kraze Kanperen pou mache sou Aken epi kraze depatman Sid la nèt. Aa! Gwo bravo pou sèvis ransèyman lapolis la nan Sid peyi a. Sa vle di kòlèg Sefleur, si sèvis ransèyman polis la nan Sid la li osi efikas, ou pa kwè Pòtoprens ta dwe gen yon pi gwo sèvis ransèyman ki plis efikas paske se kapital la? Poukisa sèvis ransèyman kapital la pa bon? Poukisa sèvis ransèyman depatman Sant lan pa bon? Poukisa sèvis ransèyman Latibonit lan pa bon? E fèk lapolis bay eksplikasyon sou sa. Nou rive konprann lè se pou al touye pèp la, lapolis pa gen sèvis ransèyman. Lè pou Jeff Kanaran soti ak bouldozè a 60 kilomèt de Kanara, Mirbalè, pou l al depatcha prizon sivil Sodo, lapolis Pa gen ransèyman. Men lè se e 33 nèg yo di, daprè Daniel Compè, ki ap prepare pou al kraze prizon sivil pou yo dechalbore gouvènman an, lapolis la e bruskeman, pa yon kou sipriz, lapolis la genyen sèvis de ransèyman. Donk, sa se yon gwo bagay. Sa se yon mirak kanmenm Konekse Flè. E answit. E gen yon pati ke w sot enonse la ki ekstrememan enpòtan tou. Eske sa pa tou vle di ke gouvènman an pa an sante? Gouvènman an pa ka kontinye ap dòmi an pè? Eske sa ta vle di sa? Direksyon depatmantal polis Sid la drese kòm rapò voye bay Normil Rameau, èske sa ta vle di ke gouvènman an nenpòt kèl moman li ka tonbe, l ka chanbarde? E depi w tande gen konplo sa dan le Sid, depi w tande dan Ake, w tande dan Kay, ou mèt kwè m kounye a jodi a, Miragwàn dwe kòmanse mete bab li alatranp. Men pa bliye! Lè wap tande, men menm jwenn lè zafèl pa jounalis, men lè wap tande dè nèg kap pale sou rezo sosyo, lè wap tande nivo ak degre dawogans nèg yo, ou finalman rezime Kònè Godelson ke se pa ke se pa bandi a zam nan. kap anmède peyi an sèlman bandi an zam nan li pa li pa sèl menas ki ki pandye sou tèt peyi a gen de nèg ki gen lavwa o chapit nan peyi a se gwo menas yo ye bon kiman yon nèg fè trete Muscadin de kokorat kap pran pòz li ka bay sekirite nan Miragwàn. nan depatman Nip. Pe enpòt kote gen pwoblèm, pe enpòt ke w ap travay pou bòs ou gen esperans, men omwen manyen gen respè kanmenm pou youn nan depatman ki plis ensikir nan peyi a. Nan vil Okan, chèf de depatman Dokole Godelson, depi l fè 7 è, 7 è 30, tout aktivite fèmen nan vil Okap wi. Paske gen twòp pawòl kap pale tout kote, daprè zavra bandi yo la, yap tann pou yo atake, yo pase pase Michel de latalay ki kole kole ak Sen Rafayèl, bon depi Sen Rafayèl vouzèt a 45 kilomèt de la vil du Cap Haïtien, donk son pakèt pawòl anpil, de kilomèt de la vil du Cap Haïtien, donk son pakèt pawòl anpil. Men, sèl kote yon moun ka respire anpè jiskaprezan se Miragwàn, se nan Nip lan wi. E jiskaprezan bandi yo montre yo gen pouvwa se vre, men se sèlman sou Nip lan ak Sid la yo pa gen pouvwa wi. Donk Kònè Bodelson, li enpòtan pou n te mansyone sa pou n di ke nou p ap tolere yon nèg vin krache sou travay komisè Muscadin nan moman sa a ki montre ankò Ke leta gon minimòm. Leta gen yon minimòm egzistans. E se komisè Muscadin ki fasilite leta egziste toujou pou l pa efondre avèk laperèz ke l mete nan kan gang yo pou si yo ta panse mete pwent pye yo kòlè Bodelson nan Nip e dezòmè nan sid peyi a. Vwala, mèsi bokou Mètre Fedel Williamson, se te enpòtan pou n te fè ti refleksyon sa a pou gran piblik la, pou n fè yo konprann sa k ap pase la, se ke Ayiti de jou an jou nou trè vin vin plis vilnerab ke jan sa te ye oparavan, de jou an jou gen plis komin k ap tonbe, de jou an jou gen plis polisye k ap viktim, de jou an jou tou pa gen afè moun ki pi gwo, moun ki pi piti nan mitan popilasyon an, nou tout ap viktim, sof ke gen youn ki plis viktim ke lòt, sa vle di ke. Yo ka boule otèl pou Fenelon Williamson, yo boule yon boulanje pou Odelson, epi yo boule yon lekòl pou Ti John, men nou tout fè defisi, men nou pa fè defisi menm jan. Paske tout bagay yo pa gen menm valè. Men nou tout viktim, Ti, eh, Mèt Fenelon Williamson. Nou tout viktim. Dayè, wè dyaspora a, Mèt Fenelon, yo viktim anpil wi.

E ki te ret Dèlma 30, men ki te afèm yon chanm kay, men ki pa t ap leve lou e leve. Epi nèg sa kouri, li s on viktim. Men lè w gen yon nèg ki dyaspora, ki fè 15, 20 tan ap travay Etazini, ki konstwi yon kay nan Dèlma 30, bandi yo met dife ladan l, nèg sa li fè plis fèt. Give them respect. Exact.
Nèg sa depresyon kapab touye l lòt bò a tansyon sik pete fyèl li pi rapid. Ah wi e e e e anpil nan yo lè wap tande temwayaj yo e monchè yo pa dòmi yo pa dòmi e pa rapò a sa kap pase moun sitou moun e e nan kominote ayisyèn ki ozetazini an ki se moun kès kò frèm ki se moun miyanbalè ki se moun Sodo, moun Ench. E vil Sodo se yon vil ki bay anpil dyaspora. E menm gon lè te rive yon moun t ap mande èske 50 pousan moun Sodo pa te pa ale Ozetazini. Donk, e lè w ap gade kantite kay ki pase anba flanm dife nan komin Sodo, nou di ki konplètman. E moun sa yo sitou, yo toujou gen lespwa, yo te toujou gen lespwa kòmkwa ke yon bon jou Ayiti ap bon. E pou sa, tout ti lajan yo te, yo fè lòt bò a nan fredite a, yo vin envesti l avèk li ann Ayiti. Paske yon lè, yo di yon lè y ap granmoun, yo p ap ret pase mizè kay blan an, y ap vin, y ap vin lakay yo. Men jounen jodi a la, yo pa kapab vini pandan ke Donald Trump li menm ap pati avèk yon bò yo. Sa grav. Humm. Mèsi bokou, mon frè.